Alright! A la mezon mentenan. Mwen lakay mwen kounya la. Bonswa medam e mesye, bonswa. Tout figi m swe mouye wi. Bonswa, bonswa, bonswa, bonswa. Si w moun fèk antre nan live la w pa konnen, mwen se manman Blondedy Ferdinand. M pa konn nan ki peyi w ap viv, m pa konn ki kote w ye. Ahh Premyèman mwen salye tout moun, tout moun patizan nou. Se pou yon live pou m rete m ap fè se yon live ki enpòtan paske se pa sèl mwen menm nan peyi a ki fè pitit. Le mond antye nan kowonaviris sa la fanm ap pouse pitit, yo pouse pitit la nan machin, yo pouse pitit la nan lari. Se pa sèl mwen menm ki gen pitit. Anpil fanm solid gen pitit. Mwen vin kote Neders yo, mwen vin mande nou yon sekou, mwen vin mande nou help. M ap kòmanse avèk Ralph Douce, la genlè cho wi papa. M ap ka, m ap kòmanse avèk Ralph Douce ki te fè yon live lotrejou la, ke l t ap pale kòman ke gen anpil, ou konnen, ou konnen tout kote, menm legliz gen fake. Ou konnen tout kote gen fake. Gen anpil moun vrèman k al antre anba live moun yo. Lè w antre anba live yon moun k ap di w betiz, se sipò w ba li paske w konte anba live li a. Silvouplè, mennen Nedèse yo pou mwen. Rale yo pou mwen. Rale yo pou mwen silvouplè. Si yo pa tande, pase l ba yo pou mwen pase m bezwen yo. Joama, m bezwen tout moun solid yo. Anpil fanm solid nan kat kwen peyi a. Granmoun Nedèse, jèn timoun Nedèse. Mesye Alpha, bonswa.

Kounye a la nou tonbe nan lavalas Naders. Lavalas Naders se sak sak fèm vin avèk lavalas Naders jodi an, se paske le mond antye ap gade sa nap fè. Le mond antye ap kopye sou nou. Le mond antye ap lonmen non nou. Mwen fè pitit tout fanm fè pitit. Nou pral fè yon bagay ki pa janm fèt. Sou Facebook la pase mwen m pa konn kote moun yo ap di betiz la, m pa konn ale ladan yo, m ka pase konsa m ap okife afè pitit mwen oubyen m fè yon priyè men m pa konn m pa yon moun k ap mache chèche moun ki kote moun moun ap di betiz moun ap joure moun ap di dis moun ap di dat ok moun ap di betiz sa pa di m anyen moun ap joure sa pa di m anyen ane sa n ap gade la li rele twani twani yè Trump si yon papye, menm la polis kap arete moun nan la ri kounya, ou pa ka chire rad moun nan, ou pa ka bat moun nan, ou pa ka fwape l atè pou met kout pye w sou kou l, gon pakèt bagay ou pa ka fè. Kounya la map mande, map mande Neders yo please, mwen konnen nou sipòte Blondedy, nan 4 kwen peyi a, nap ede mwen, nap ede mwen, nap ede mwen, nap ede m tanpri, Pase mesaj la. Mesaj sa li di konsa. Men mesaj la. Mesaj la di konsa. Depi son moun ki pa fake. Ou renmen blondedy. Ket kelke swa nan peyi wap viv la. Kelke swa nan state wap viv kote ou ye a. Depi w on moun kap fè on live se non Blondedy Ferdinand lonmen ladann ou byen lonmen non manman Blondedy Ferdinand ki se Carole mwen menm ou byen lonmen non Veron ou byen lonmen non Veronica ou byen lonmen non Yves Jean Louis ki ki bo fis mwen kisa w ap fè w ap just w ap just e e e pran pran foto moun w ap just w ap just Menm kote wap fè foto moun lave tout live li a, lè w fin fè foto l lave tout live li a epi make sure pou pran video a tou. Moun e fanatik nou yo ki a Paris, nou mande w depi w wè yon moun kap fon kap fon live a Paris, se fami se mwen lap di betiz avèk pit avèk Blondedy bon mwen menm m mete Blondedy si sou kote pase Blondedy pat fè m mwen menm. Manman m pa rele Blondedy, manman m mouri. Blondedy son pitit ki sot anndan vant mwen, menm jan avè tout fanm. Bon kounya m foure 2 grenn talon nan pye m, 7 fi tòl. Kounya lè nou fin fè kanpay la nèt, ou Ayiti, ou on moun ap fon live, se Blondedy l ap joure, oubyen se manman l ap, Blondedy l ap joure, sa w fè? Ou just pran foto life la, pran foto live la avè tout sak ladann pou ka jwenn dokiman moun nan. Ase moun kap joure m Ayiti a, sil konn vin isi, li gon rezidans nan menl, rezidans lan gon nimewo ladann. Moun kap joure m Ayiti a, sil son, si son vizitè l ye, li konn vin isit, li gon viza nan menl, viza a gon nimewo ladann. Se sak fè ou bezwen pou w tepe moun nan egzatteman menm si moun sa kache nenpòt kote l fè avèk live li a kanpay lan silvouplè ou Canada fèl pou fèl pa fèl pou mwen fèl pou sa w wè kap pase bagay sa twani twani se pou lestap se swa yo lage m nan mitan lanmè a oubyen I don't know Nou pap fel menm jan pou nou kouri al nan kot konsa. Nou pap fel konsa. Sak fem fe live la. Live sa son warning li ye paske map delege tout moun all over the world. Depi yon moun ap fe live se non pitit pam li nonmen. Blondedy Ferdinand oubyen Queen Blondedy Ferdinand oubyen pitit pitit mwen yo oubyen mwen menm. Oh screenshot li cheri. Lè w fin screenshot li, w ap voye ba Blondy, w ap voye whatever moun ou ka voye l ba l la. Ou ka voye l ba Ralph 12, voye l. Ou ka voye l ba Joama, voye l. Ou ka voye l ba Ilan Moo, voye l. Ou ka voye l ba Alionie Adan, voye l. Plizyè moun ankò ou ka voye l bay, voye l. Paske sa k fè sa, nou n ap fè yon kanpay menm jan w wè moun y ap fè nan lari a. Ou wè sa w wè moun y ap fè nan lari a la a? San Pil san pil anpil anpil anpil pale anpil govènman chita pale pale pale asosye pou yo yon ti jan kanpe bagay sa kap fèt nan lari a lap bon pou nou kounye a si nal parèt avèk avèk avèk avèk epidemik pa nou an ke ayisyen ap fè sou fesbouk la lape vrèman bon nan tan sa la pou nou parèt yon kote avè yo epi pou yo ban mwen mwen menm. Se pou yo ban mwen mwen menm. Mwen menm m pa janm manje kay moun. Si w wè m manje kay yon moun, se yon moun mwen renmen anpil. Men si w ta wè tou m kanpe m ap gade pou moun ap tiye pitit mwen konsa, pou moun ap sakrifye pitit mwen konsa. Non, it's not gonna happen. Silvouplè, kèlkeswa kote w ye a screenshot moun nan. Because avèk avèk screenshot la se la pou nou jwenn moun nan kote li ye nan ki peyi li ye nan ki nan ki state li rete nan peyi li ya si se Canada li ye li gon kote li rete nan Canada si se la France li ye lap joure ya li gon kote li rete nan la France li gen police station nan zone kote li rete ya li gon distri li gen major nan nan zone kote li rete ya silvouplè mezanmi Share live la pou mwen silvouplè pasel epi epi m konnen nap pran responsabilite a pou nou fè sa m konnen moun yo frèm yo sèm yo tout moun ki te relem yo m konnen yo tout gentan kanpa la ganache tout fanmim kanpa la ganache ni ayiti ni isi men m paka fè anyen poum fèl pou kont mwen kounya mwen metel nou se blondineders lavalas paske m bezwen moun edem m pap ka fè bagay sa pou kont mwen m bezwen moun edem Pase jou map rive nan kot la, jou map resi fin fè tout sa m fin fè, m fin pran tout sa ou ap fè. Ou te mèt wè moun nan lon men non m sèlman, menm si se pa betiz li te di, se pou pran l mennen ban mwen. Paske depi moun sa se joure l konn joure m, li pa gen dwa lon men non m. Li pa gen dwa lon men non Blondy, li pa gen dwa lon men non pitit Blondedy, li pa gen dwa lon men non mari Blondedy. Bon mwen menm, M gen 10 soulye met atè a la, lè fini m pral achte 10 met soulye ankò, m pa konn konbyen tan m ap fè, m ap fè ap mache. Epi, lè m ap mache kounye a la, tout moun ap mache youn apre lòt pou yo vin di m nan ki state yo soti an Ayiti, ki moun yo ye, sa k peye yo pou yo joure m nan. Epi kounye a la pou yo bay. Tout moun ki dèyè yo ki peye yo pou yo pou yo joure a pi please pa kanpe sou Facebook joure a pèsonn moun pa di pèsonn moun betiz ou te mèt wè moun nan ap met dife ou gon sèl bagay pou fè screenshot li epi pran video kote lap lonmen nonm nan pran video kounya met Blondy sou desay because Blondy ap ransa karaktèm m pa m son fanm son fanm son son fanm Dechoukay mwen ye telman m renmen fanmim an ayiti sou moun manyen fanmim an ayiti gade m gentan rive m gentan rive 10 m gentan rive dat m gentan rive dat men fò nou fè yon bagay nou pa ka kanpe pou nap gade moun yap denigre nou konsa skis what did we do to them m pa konn moun yo silvouplè ou ou chili ou yon moun ap fè yon live chili se mwen lap di betiz oubyen se blondedy lap di betiz queen nan silvouplè silvouplè e e e e pran foto a epi pran video a se sam tap mande nou jodia edem because si nou pa fèl avèk mwen m pap ka m pap ka antre tout kote sa yo poum jwenn pwouv kote moun yo ye silvouplè m pa konnen joama map jwenn avè w ralph map jwenn avè w ilann moo map jwenn avè w alyony map jwenn avè w e e lion alpha map jwenn avèk ou E e e e kouman ankò Ferdinand whatever Pat map jwenn avèk ou avèk anpil lòt moun ankò epi epi epi nou menm fòme ekip la silvouplè Joama silvouplè map met ajenou devan w silvouplè fòme ekip la pou mwen pou pou nou fè w pou nou fè w yon yon yon yon yon konvwa pou nou fè menm menm plis ke 2 300 moun menm si l te rive 1000 moun Menm si l te rive mil moun, epi fè moun yo, fè moun siyen, moun ki dakò pou y ede nou, fè yo siyen, voye siyati a ba ou, epi n ap frape, n ap frape, nan yon mwa, de mwa, selon valè nou jwenn, epi pou nou deklannche, paske bagay k ap fèt sou Facebook la, m p ap aksepte l, m pa t fè pitit pou m ba moun manje, m pa konn joure pitit moun, m pa konn fè pitit moun anyen, m pa konn al deranje pitit moun, m pa konn antre kay pitit moun, silvouplè, ede m! Map monte live de tanzantan map fon ti monte just poum ka pale avek nou poum konnen ki kote nou rive ki sa kap fet ki sa k genyen paske nou pral fon promenade lè nou fin a promenade la nap mande nap na tout gran fanm lè nou fin a promenade sa tout milyonè sou facebook va mande nou e Kote nou antre la koman isi a rele ok pase mwen mpa vin pale anpil pliz pinga joure pliz pa di betiz pliz pa reponn pèsonn moun kounya w gen travay wap fè se lidè w ye TP fè foto epi kote moun nan ye a ou pa bezwen oh moun sa se ayiti l ye lap joure blondedy mpa bezwen screenshot li yes Ou bezwenl. Ou bezwenl because si w ba yon moun child support isi, yo pranl nan men w, yo peye moun nan Ayiti. Yes you need it. Kelkeswa state moun nan ap viv la. Ou jwenn kap di betiz la? Cheri se rale yo, rale, rale, rale, rale, mete pou mwen, mete pou mwen, mete pou mwen, voye a gwach, voye a dwet. Nan Tolly Days se pou nou gen enòf pou nou fè sa nap fè a ke Bondye beni nou pase yon bòn semèn ee Bondye antre lakay nou pwoteje nou pwoteje pitit nou share live la avè Nedèse yo share pou mwen silvouplè pa moun pinga moun al nan live moun men wap jwenn yon moun ki te nan tèl live tèl kote wap mennen ankèt epi wap jwenn moun nan moun nan ap esplike w ou gon zanmiw ou pa vle al anba live moun nan voye yon zanmiw ou pa vle al anba live moun nan. Voye yon frèw menm janm fè a, m pa pral anba live moun, men frèm yo, okontrè se frèm yo k relem, m gen 2 frèm k abite nan New York City, se yo menm ki relem ki dim hey we we not going we not gonna keep going with this because something wits wrong with those people men m konnen m paka fèl a 2 frèm yo avè sè mwen a fanmi m sèlman, mwen konnen depi nou edem m pap pran sa nan men Blondedy Ferdinand, lè fini mwen menm M pral rale Blondedy Ferdinand pou l antre avèk tout pwouv ki nan men l yo, avèk tout sa m pral resevwa la yo, se pou moun yo stop, paske se yon bullying li ye, menm jan, menm sa w wè moun blan yo ap fè moun nwa yo, yo k montre nou batay, yo k al pran nou an Afrik, yo vin vann nou an esklav, se nan men yo menm n aprann goumen. Se nan men moun blan, moun nwa pa konn bagay sa kap fèt la. Se moun blan ki antrene nou. Moun blan tèlman fè moun nwa pase mizè, so moun nwa kounye a, moun blan, moun blan vin soti yo pa ka dechouke moun nwa. Paske moun nwa tounen yon, m pa kache di w moun nwa tounen yon vè nan vyann. Ebyen cheri, si w renmen Blondedy, Si w renmen Blondedy ou pa ka kanpe sou Facebook pou w al joura moun. Non, nou pa ka fè sa. Ou pa ka kanpe sou Facebook pou w al joura moun. Si w renmen Blondedy, nou pral pouse kanpay sa. N ap tepe every single day. Chak minit yon moun monte, nou tepe w. Nou screenshot ou. Epi, epi, epi, youn separe a lòt. Sa pat genyen l voyel ba li. Epi pou nou sanble pil la, epi lè pil la sanble, epi pou nou remèt li. Lè fini pou nou konnen si nou pa eritye America tou. Gon pati ayisyen ki te goumen, nou gen flag la Georgia. Gon pati ayisyen ki te ki te vin goumen nan dekouvèt America, men nou menm nou pa ladann, nou pa ayisyen, nou pa gen san. Oh my God! Wrong way! Paske bagay sa pa ka kontinye konsa. Fò m konnen, what is this? I need to know! I need to know what that is M bezwen konnen sa sa e M pa janm wè bagay konsa I need to know Yes I need to know Of course Mèsi bokou Ke Bondye beni nou Tanzantan nap fon ti live pou nou kapab pou nou kapab konnen kote bagay yo ye konbe sa going on pou nou kominike pou nou konnen ki valè evidans nou gen because m pa dèyè moun si wap joure yon moun ou paka pran evidans nan menl lèl ap joure w wap joure l back nan Ou pa ka joure moun nan bak. Kounya la, a, jodi 17 la li kòmanse pou, pou, pou tout evidans tepe epi mete yo, anpile yo. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye antre lakay nou. Ke Bondye delibere nou. Ke Bondye kouvri pitit nou yo menm jan l kouvri pa m yo. Ke Bondye, m mande Bondye pou Bondye kouvri m tou. Pou Bondye kouvri nou tout. Paske sa n ap fè a, kèlkeswa nan peyi dimond, y ap bay fanm respè. Menm si fanm nan se bwat alimèt li t ap vann, li vin successful ladan l. Yo sipoze. Pal respè si si gason e bezwen respè mwen menm gen moun sou Facebook la la m ta jwenn yo nan lari m pa konnen si m jwenn moun nan atè map ramassel but because moun nan vini l banm respè m sipoze bal respè back ok m sipoze ba moun nan respè back but bagay sa kap fèt la bagay m wè kap fèt la ayisyen pran tout moun pou moun sòt enben cheri here I come because si w panse se jwe map vin jwe avè w la got me Si w panse se jwe map jwe, map vin jwe avè w la, ok, pandan map fè live la, al monte pa w la ou menm. Pandan m fin desann la, monte pa w la. Se sa m bezwen pitit. Ann ale cheri. Ann ale. Ann ale pitit mwen. Ann ale. M remèsye nou anpil Nedèz yo separe epi epi epi fè bagay la mache. Kèlke ou te met non peyi k anba tè. Ou te met non peyi, peyi a anba tè. Depi yon moun ap fè yon live, se manman Blondedy l lonmen. Blondedy Ferdinand l lonmen. Hey! Pitit mwen, se screenshot la m bezwen avè live la. M pa bezwen anyen ankò. Ou pa bezwen anyen ankò. Screenshot la avèk live la. Se sa m bezwen. M ap mennen kanpay mwen mwen menm. M ap kouri monte desann. M ap chèche kanpay mwen. Please, silvouplè, silvouplè, m pa bezwen fake dèyè m. Piga fake pèsonn moun fake pa vin kanpe dèyè m. M pa sèvi a fake. Aa lè je lè lè Judas te fin vann Jésus Judas fin vann Jésus aprè sa ou te janm wè Jésus yo te montre yon kote ou te wè ou te wè Jésus ap mache a Judas non non ou pat wè bagay konsa ou pat wè Jésus ap mache avèk Judas oken kote ankò Jésus te leve lal fè wout li bon mwen Moun isit se vyann pou yal achte nan mache pou yo kwit. M paka gon grenn pitit konsa. Sa sanble ki jan de fanm mwen ye la menm. Bon wait a minute ki jan de fanm nou pran m la. Bagay sa M telman ap pale Blondie lontan pou bagay sa paske m sonje m te fek vin isi. M te gen 1 an selman nan peyi a. M ta pral Miami avek avek Merizier Joachin ki husband mwen m marye pou 30 ans. Polis la rete Merizier. Le polis la rete li bal yon ticket. Mwen menm li banm on ti kè li di Merizio pat gen sid bèl epoutan bous la te nan dèyè pòch li, li rale sid bèl la poul kapab pran bous la poul bay poul bay poul bay lisans li. Polis la dil ou pat gen tikè ou pat gen ou pat gen sid bèl m di le men ok no problem m pat menm konn pale anklè anglè byen lèm rive nan kont la m te pale panyòl byen mwen mande pou yo banm on moun ki pale panyòl Ashley tap rele Ashley te ti bebe bagay sa pral gen 28 ans depil te fèt m fèk vin isit 1 an Lè m rive anlè, jij la di m konsa, Ahh, ou peye tikè pa w la, pouki w pa peye tikè pa l la? Mwen di, M pa ka peye tikè pa l la because police officer ki rete nou an, se yon black li ye men se yon rasis li ye, because li mande mesye a lisans li, mesye a rale bous li, li open seat belt la, malgre l wè seat belt la pase sou mesye a, li di mesye a ou pa t gen seat belt? Mwen di mesye a, Enben pa gen pwoblèm. Map tounen ankò m pral tequesta desann sa mwen cheri map tounen ankò m pral m pral tequesta pandan m sou nayni fav la pandan m sou nayni fav sa ba sa do gen 5 an konsa pandan m sou nayni fav la epi gon pakèt gwo machin kap pote gwo trelè pakèt bwa epi epi machin yo ap sekwe bwa yo ap sekwe mwen vire m pase nan emèjènsi line lan epi m retounen antre nan nayni fav la ankò polis la kouri dèyè m li kanpe m m di ok no pwoblèm Lè l kouri dèyè m, li kanpe m. Lè m rive nan kot house la, m rele misye nan kot. Lè m rive nan kot house la, jij la di konsa, bon, eh, what's going on? M esplike jij la. Jij la mande l, èske se vre, ou wè l antre nan emergency room nan, nan emergency route la epi menm kote a l sòti? E, e, polis la reponn yes, jij sa, jij la frape mato a, pow! Li di, Mijwa Chen, go home. Nice meeting you. M lwen yon kay nan men yon moun ankò. Moun nan pa vle banm deposit la, l kenbe 1600 dola. Ha! M desann nan court house la, nan 3 semèn, polis, gade, li kache, enben pitit mwen m gen detektif lakay mwen, ou, lè w kache m gen detektif, ou konnen se sèl ou k konn adrès mwen, big mistakes. Se sèl ou menm ki konn adrès mwen, ou konn adrès pitit mwen kote pou voye, big mistake. Enben mezanmi, lè m te rele mesye sa, m al nan court la anba la avè l nan West Palm Beach. Lè fini, m ap di w sa, kèlkeswa s. Tèt ou rete. Sonje byen lè w ap joure m nan, se West Palm Beach mwen rete. So w mèt ret Kanada, swa w ap fly vin isi pou w vin jije avè m, oubyen w ap lwe machin pou w vin jije avè m isi. Ha! Pase m pa pral jwenn ou nan state kote w ye a. Ou pral, w ap vin jije avèk the whole thing, se pa mwen sèlman non. Lè w rive devan kòt la, w ap jwenn, w ap jwenn. Tarzan pipo kanpe avek avek pankat yo nan menw se pou bullshit sa fini ou ou ou moun pa ka kanpe pou dim konsa ke wap devore pitit ou moun epi moun nan kanpe la lap gadew kote bagay sa soti I never see anything like this this is insane this is insane Kounya moun yo dèyè pou yo tue fi a pou pwòp lajanl fi sa swe mwen menm gen de jou Blondy leve la lap pati sim pa prese fon Maymoulen m kouri dèyè yon zaboka m pa gen zaboka nan lakou a poum mete Maymoulen atè m soufle Maymoulen fouuff poum fwe nan bouch li avè bout zaboka yo epil anba dlo a lap vide dlo sou li bikòz lap pran flay li pral chili lap pran flay li pral tèt kote really ebyen pitit mwen edem mezanmi edem. Edem silvouplè edem avè kanpay la Ralph dous edem lovamix edem tout moun edem kelkeswa peyi ou te ye a ou pa bezwen konn anyen de moun nan depi ou depi zòrèy ou ba ou chita byen wi pou w tande depi zòrèy ou ba ou se de mwen moun nan ap pale de Queen Blondedy Ferdinand moun nan ap pale Merci beaucoup ke Bondye beniw. Ou pa tap di anyen pa pap. Ou pap di anyen. Ok merci anpil male. Se pon pil live mwen te vin fè sa Neders yo mte bezwen vin pale avèk avèk Neders lavalas blonde blondedy Neders lavalas ok Paske nou gen moun dèyè nou ki pou ede nou fè kanpay la. Mwen mete non lavalas la ladann because m konnen nan nan le mond antye kote yap di nou betiz wap jwenn nou gen menm 50 moun oubyen 100 moun nan tout peyi du mond se sak fèm met lavalas dèyèl paske m konnen son kanpay li ye mwen konnen nou se manman pitit tou Nou menm ki konn doulè pitit, nou menm kap pase mizè a pitit, ou menm ki gen pitit ou ki nan prizon, ou menm ki gen pitit ou ka arete ou pa janm wèl, ou menm ki gen pitit ou yo tirel, ou menm ki gen pitit ou ki gen maladi foli pranl lap kouri nan lari a ou pa konn kote lap dòmi, ou menm kap rele chak jou pou pitit ou ki gen pwoblèm mantal, pou pitit ou ki mit ou nèg nèg la soufletel, li rache pol li bat li, enben se sa moun Facebook yo ap fè, yo pran pitit man yo frapel atè, Yo voye rigwaz sou li, yo bat li, yo ba l tout kalite non. Kounye a yo santi pou yo devore l pou pwòp lajan nan pòch yo. Y ap rele anmwe, y ap kriye. O gade kijan yon nèg ap di Blondy betiz sou Facebook. Mezanmi gade kijan Pè Jojo di Blondy betiz sou Facebook. Mezanmi Pè Jojo e kouman rele lòt la Tory Toutan. Mezanmi moun yo di Blondy betiz. Moun yo di Blondy betiz. Moun yo dis, moun yo dis yo dat. Se pa vre se manti w t ap fè. E manti w tap fè? Ou fake epi l ekri nan tout san w paske fake la se nan san w li soti. Ebyen map fè w dwat, map mete w dwat. Si se fanm ou ye, si se gason e, ou met pantalèt sou ou, mete slip sou ou. Ebyen mwen menm mwen se la mère de Blondedy Ferdinand at you talking about every single day. Yes! M se manman fanm sa wap pale de li every single day a. Yes! Every single day. Yes! She's my kids. M pouse l nan vant mwen l soti. M ouvè 2 pye m lè fini Blondie soti. Poup! Li soti. Yes! Blondie te mèt gen dènye lajan k gen sou latè. Mwen menm Blondy se se machine kap met lajan mwen menm mwen se big boss la se mwen k boss la ou panse sa Blondy wap pale ebyen kounya you not talking to her anymore you talking to me paske yo te palem poum pa pale anpil yo dim konsa ke re tout moun ki an favè de mwen rele yo pou nou fè kanpay la because kanpay la gentan siyen deja by myself and my husband so now I'm waiting for Everybody to help me out kelkeswa kote kelkeswa peyi ou wè moun nan ap di betiz la ou pa bezwen ou pa bezwen pè screenshot moun nan epi pran pran video l la kotel te a ke Bondye beni nou babay I love you very much guys God bless you bye.